te. Donk ojoudwi ankò nou sòm ansanm pou yn sipèb tematik toujou sur la sante. Le sujet d'aujoudwi è trè enpòtan trè spesyal pou lè fam. Se strès manstriyèl. Donk kòm mwen toujou di nou rete konekte avèk pwogram ann pale sante a son pwogram ki la pou l enfòme nou sou tout sa ki gen rapò avèk Sante nou, k ap ede nou, enfòme nou pou nou konnen tout sa pou nou fè yon fason pou nou ka rete an sante. Donk pataje videyo pou mwen, ede m pataje tout videyo ki sou Facebook, sou YouTube, sou TikTok kote ke m ap enfòme nou. Tout sa ki gen nan videyo se pou enfòme nou sou sa ki gen rapò avèk sante nou. Donk reste konekte pou m kapab fè. Devlopman sijè a pou nou, m ap tounen tousuit. An nou pale sante avèk lenfimyè Arlène Rony.
Mèsi dèske nou rete konekte avèk pwogram sa ki se An n pale sante chak jou, ke n ap rete konekte, n ap swiv videyo yo, n ap tande ke sa m ap di yo k ap ede nou anpil avèk sante nou. Ankò sijè a se. gen strès manstriyèl e ke avan mwen rantre nan strès manstriyèl la fòk mwen ka eksplike nou kisa ki manstriyasyon an e osi kisa ki strès la. Byen antandi mwen te fè yon emisyon spesyal pou strès kote ke m te eksplike nou strès la se yon maladi kòm tout patoloji e m konnen nou konnen kisa ki manstriyasyon an ki se règ la donk m ap fè yon brèf rale pou nou kapab panche sou sa ke m pral eksplike a ki se strès manstriyèl la. Donk nan strès la nou genyen 3 sòt de strès. Donk strès la an swa ki sa li ye? Strès la se yon ansanm de repons ke òganis lan voye fè pase. Donk lè gon pwoblèm dadaptasyon, donk gon difikilte trè. konplike pou òganis lan, donk li fè pase de mesaj. Pa konsekan, mesaj yo ke òganis lan fè pase a yo nan 3 faz. Vòt òganis repon a 1 kontèks resan pa 1 reyaksyon an 3 faz. 3 faz yo se yon alam, li pase alam nan pou fè pase mesaj yo byen antandi, apre sa gon rezistans donk avèk yon. Epuizman. Donk pou kapab reyaji fas avèk kò a. Paske lè gon strès ou pa ou pa reyaji, strès la ap fè chemen li, l ap vin tounen yon strès kwonik menm si li te li te kapab yon kout strès, l ap vin yon strès kwonik. Donk nou gen 3 sòt de strès, gen strès mantal, strès fizik e strès konpòtemantal. Nou gen strès fizik, li saji. Souvan de la fòm de strès pli evidant. Strès mantal la son fòm de strès ki frekan ki fasil pou rekonèt men strès konpòtemantal la li trè difisil pou dyagnostike. Men tout strès sa yo yo gon ansanb yo fon sèl. Paske yo aji sou sèvo nou. E pandan ke m ap antre pou m eksplike nou kisa ki manstriyasyon, manstriyasyon se kelke choz ke ou kapab kòmanse avèk laj pibète epi l ap pran fen avèk menopoz. Manstriyasyon an answa se premye jou règ la avèk dènye pwochèn règ k ap vini an. Se la li kòmanse, ou kapab pale de yon manstriyasyon ki dire 24 a 38 jou. Paske sik manstriyèl la ki se peryòd règ la, li gen yon kantite de jou, nou pa pral pran, anpil fwa nou konn ap konfonn li, se chak mwa, si l kòmanse 24 nan mwa, Ou di mwen sil komanse 15 nan mwa nap tann 15 nan lot mwa pou nou gen reg la men se pa sa ditou nou ka komanse kontrole li se apati de premye jou reg la e jou ke reg la ap retounen an se lè sa nap kapab di ke nou gon sik manstriyel ki se tan jou a tan jou donk li pa sipoze depase plis ke 38 jou se 24 a 38 jou sik manstriyel la li ye.

Strès manstriyèl la, kòman li konpòte, kisa li fè nan faz règ la? Le cycle menstruel est controle par le sèvo, an patikilye lè zòn ipofiz, se egzakteman se sèvo a ki gen kontwòl règ la, sela ve di ke si gon strès sèvo a deja gen pwoblèm an swa, donk règ la. ap iregilye, ap gen yon reta de règ byen antandi. Paske sèvo a ki reskonsab règ la an menm tan se nan gland ipofiz avèk ipotalamus, se gland sa yo ki reskonsab pou regilasyon règ la, se la nou gen estrès la ki libere kòtizòl yo ki kapab. stope mouvman sa ki ta pral fèt la. A se moman la, ipotalamus lan li menm li kapab stope règ la. Ipotalamus lan ka deklannche ansanm avèk kòtizòl yo ki rele òmon strès la. Se li menm ki kapab rann gen pwoblèm sou kesyon manstriyasyon. Paske strès sa ka koz gen yon reta. An ka de strès kwonik, règ la kapab gen yon pwoblèm sikolojik ki fèt sou sèvo a. Sa k pral vin pase ka gen yon reta, menm yon reta de kèlke jou ou yon reta de plizyè mwa. Paske a chak. fwa gen yon strès, gland ipotalamus yo avèk gland ipofiz yo sekrete pou regilasyon règ la, si strès la libere kòtizòl yo spontaneman nan zòn sa a, donk li pral vin poze yon pwoblèm sou kesyon règ la ka pral vin genyen reta de règ.

Pev egalman anjandre de règ mwen abondant e pli doulourez. Nan faz strès manstriyèl la li kapab koze fètilite a vin gen pwoblèm paske li fè efè sou ovilasyon an, li vin fè ovilasyon an varye. Nòmalman nan ka de yon manstriyasyon nòmal nou kapab gen plizyè. tip de regilarizasyon ki pa anòmal. Donk si pa egzanp sik manstriyèl la li varye, pral gen ovilasyon pap fèt alè paske si on moun strese menm si pa gen ovilasyon si gen rapò seksyèl kapab gen fegondasyon, fi sa kapab ansent paske strès sa ka koz liberasyon ki fèt yo kapab gen gwosès a se moman la. Strès la kapab reyaji sou sèvo a ki kapab fè sèvo a gen pwoblèm pou l kapab verifye reyaksyon fizyolojik yo paske lè ou strese li vin koz ou enève ou eksite se nan moman sa a sèvo a vin fè plis efò travay l ap fè a vin ogmante li kapab konfonn reyaksyon fizyolojik yo paske se sèvo a ki reskonsab tout kò a an jeneral e se sèl ògàn ki pa rejenere. An nou parle sante avèk lenfimyè Arlène Rony.
Selon yn etid reyalize an Chine an 2004, yo remake ke strès manstriyèl la li gen anpil risk sou sante fi yo paske, Li kapab rann règ la doulourez, mwens abondan, paske yon peryòd de règ ka dire 3 a 4 jiska 7 jou, gon kantite de sese de san ke lapèsòn an kesyon dwe bay. Donk si tout fwa gon strès manstriyasyon a se moman la. kantite a ka diminye e an menm tan li ka ogmante paske nan faz amenore a li trè fasil pou ou kapab alèz men si tout fwa gen doulè nan faz doulè gen koagilasyon donk se nòmal paske gen plizyè koz doulè de règ pa sèlman yon strès men kòm se de strès manstriyasyon an map pale ki fèm rete men gen lòt koz ki ka fè pandan moman règ la gen doulè pa egzanp si gon anemi sevè li kapab koz règ la pa koule nan peryòd ka gen yon dismenore donk sa ka koz ya de pwoblèm e si gen andometriyoz ki se yon lòt maladi ki chita nan iterus la ki kapab koz nan moman manstriyasyon lè en san ap pase gen de pti twou ki ka koz ya de doulè donk sa se yon lòt koz e se yon koz trè grav paske nan ka andometriyoz a li kapab fè fi a enfètil e ke si pa tout fwa pa ta gen yon entèvansyon rapid rapid. Nan ka de strès manstriyèl la, emosyon yo jwe yon gwo wòl. Pa egzanp, si tout fwa ou sibi yon chòk ou gen yon emosyon, donk li pral aji sou sante a, sou sèvo a, lè sa l ap koz adrenalin nan vin libere avèk kòtizòl la, a se moman la li pral rann ke ka gen yon reta de règ, an menm tan li kapab deklannche règ la, konsa tou li ka stope règ la. Si tout fwa ou vin sibi yon twomatism ki trè di, trè spontane, li kapab vin gen yon konsekans nefas sou sante a e li kapab stope règ la imedyat. Donk lè gen yon strès gen angwas, donk a se moman la ap gen ou kapab gen noze, mis yo kapab ap. Fè w mal, maux de tête, nausée, irritabilité, donk se tout siy sa yo kapab fè w wè kò a pa nòmal, donk si tout fwa ou konnen gen yon pwoblèm nan kò a, donk wap chèche rezoud pwoblèm nan, paske le pli souvan mèdam yo nan ka manstriyasyon yo si tout fwa yon fi pa wè règ li, si pa egzanp te gen yon relasyon seksyèl, premye sal met nan tèt li se yon gwosès. Epa tout fwa ou pa wè règ ou se yon gwosès fò panse avèk reta yo tou li kapab yon reta se pa yon gwosès sak pral fè ke w konnen se pa yon gwosès ou kapab toujou fè yon tès pou verifye si gen yon gwosès si w verifye pa gen gwosès wap chèche konnen ki koz ki fè si w pa nan faz menopoz si w poko rive nan laj sa wap di èske se pa yon reta kisa ki koz èske se pa yon kout. Strès, èske se pa yon strès kwonik, èske se pa yon twomatisme ki koz gen reta sa? Ou pa kouri al pran medikaman paske ou kapab wè yon pasyan li pa wè règ li, sa ki nan tèt li, li pran te, lè l fin pran te a sa pa mache, li pran yon konprime, si se pa yon moun ki te planifye pou yon gwosès, l ap bat poul kapab fè règ la vini, donk l ap reyaji. E tout lè fwa nou pran sa yo, sa ke yal fè yal ogmante pwoblèm nan paske strès sa ki deja yon maladi, donk lè ou pa konnen kisa ki koz ou pran yon medikaman, lal fè efè segondè sou fwa e sou tout kò a, donk ka vin gon asfasi, donk la fò nou fè trè atansyon. Ou pa sipoze, janm toujou di l, ou pa sipoze pran medikaman san preskripsyon si w pa konn koz kèlkeswa doulè ou genyen, doulè ipogastrik ou gon sefale kèlkeswa sa l ye a. Premye reyaksyon se konnen kisa ki koz li e a se moman la lè w konn koz li w ap chèche solisyon an. Paske kò a se yon ansanb dògàn, tout ògàn yo dwe fonksyone byen. Paske nou gen sèvo a ki se ògàn ki pli zenpòtan nan tout ansanm ògàn yo, se li menm ki reskonsab règ la, byennantandi, pa gland ipofiz avèk ipotalamus, se gland sa yo ki reskonsab regilasyon règ la, gen yon andomèt la osi k ap prepare pou règ la, donk si tout fwa. pa gen oken pwoblèm, pa gen yon gwosès, andomèt la ap chite epi ap gen règ. Si gen yon amenore avèk strès, gen yon reta, ou kapab pa wè règ la men règ la sipoze vini si tout fwa ou pa nan faz menopoz. Paske pale de strès, lè nou rantre nan strès kwonik lan ki ka fè anpil dega, ke strès sa son maladi ke nou menm nou sipoze trete, se fason ke nou pral divèti. Si nou chèche de pwogram, chèche, panse ke nou kapab wè de fwa nou konn rete nou santi nou gon fatig su menaj e pi briskeman nou santi ke si nou pa pran yon 5 minit de repo nou pap bon. Imedyatman ou pran yon repo, ou fè yon 30 minit repo ou santi w anfòm. Se sa sèvo a voye yon mesaj li di ke li fatige li pa kapab ankò, fòk nou pran de prekosyon. Annou parle sante avèk lenfimyè Arlène Rony.
Lè strès sa egi, li trè grav paske lè w rive nan yon faz yon strès ki sevè, fòk nou konnen sèvo a li menm lè li ale, li ale nèt, se sèl ògàn ke nou kapab wè lè moun yo nan lari a, yo pa gen bon sans yo. E yo pa konnen ki jou, ki dat, nan kote y ap viv, si yo la yo kapab di yo trè lwen. Donk se konsa sèvo a li menm lè li ale li pap rejenere ankò. Donk lè strès sa egi, òmon sa ki rele noradrenanin nan li. stimile. Li la pou l stimile 3 ògàn sa yo, nou konnen ògàn sa yo trè espesyal ki se kè a avèk veso miskle yo e gland sirenal yo li libere yo. Donk li trè enpòtan pou nou pa rive nan faz strès egi a paske li kapab gon enpak. sou sante a ki pral bay dè zòt maladi paske lè w strese ki sa li fè li vin ko kè a vin bat pi fò depi w strese ou kapab wè yon moun ki strese fizikman kè a vin bat pi fò epi frekans kadyak la ogmante ou pa sipoze pran tansyon ateryèl yon moun yon pasyan ki strese fòk ou pale avèk moun nan pou l detann li. pou fè l santi li konfòtab ou ba l ti blag aprè ou pral reyaji paske si w reyaji nan moman strès sa ap anvayi l se si ke ou pap jwenn yon to nòmal to a kapab trè elve paske nan moman kè ap bat pi fò presyon ateryèl la ap ogmante paske nan peryòd de strès. Gen pè, angwas, tou sa. Men gen yon estrès ki trè banal paske se yon fason moun yo pa kwè nan tèt yo. Yo santi ke yo menm yo santi yo manke yon bagay. Ou di mwen si yon moun di kelke choz de yo menm, donk ki kapab deranje yo, donk ki toujou mete de zide negatif, lè sa moun nan vin rann li strese tèt li, li menm. Donk. Jan de stress sa yo se nou menm ki ka retire yo toujou fyè de nou kwè nan tèt nou pou nou kapab viv byen e lè sa nap kapab viv an bòn sante paske stress la se yon maladi gen de moun ki kapab panse se jan yo konn di se faz de pèdisyon de lòt bagay fetich yo konn panse dwòl se pa sa ditou se son de stress paske nan peryòd de covid 19 la mwen te rankontre anpil moun ki te nan faz sa. Yo te strese, genyen ki te wè doktè, genyen ki te ba yo de konsèy e yo te swiv tou, yo te wè se strès ki te fè yo nan peryòd règ men règ yo pat ka vini. Pran 8 jou, 15 jou yap swiv ke règ la pa vini akoz de strès paske a chak fwa ou menm wap viv Ayiti ou tande yo di w an Frans gen tan moun ki mouri akoz de kowona. An chine tan moun mouri a koz de korona ou menm ki ayiti ou pa konn koman ke lap rive sou ou donk sa li vin fè li vin kontrarye òganis lan e lè sa règ la li menm li pral vin gon reta paske se sèvo a se li menm ki reskonsab faz règ la se sak fè nan moman sa anpil moun te strese règ yo pat vin a tan e ke mwen te akonpanye yo te fè anpil analiz avè yo m te montre yo kisa ki ka koz.

aprè la liberasyon de lovil paske se tout e sa ki pral koz aparèy jenital la byen fonksyone paske nou konnen se ovè yo ki reskonsab prensipal pwodiksyon ovilasyon donk lè se. Ovè yo ki pran on ovil chak mwa pandan peryòd règ la, li pran on ovil li plase li nan iteris la pou si gen fegondasyon, si gen spèmatozoyid, ovil sa ap fegonde pou gen yon fetis, pou gen yon gwosès byen dewoule. Si pa genyen tou, l ap chite. Donk se sa sik manstriyèl la, se sou 3 faz sa yo li dewoule pou l ka rann.

Elas strès la pwofite pou l libere kòtizòl la ki kapab nwi dewoulman sa ki kapab fè règ la stope ki kapab koz yon reta. Yon sijè konsa li kapab pran anpil tan pou nou pale de sa men byen ke esansyèl yo se le plis enpòtan si ke nou gon strès chèche rezoud pwoblèm strès sa. Donk libere, pa kite n ap viv avèk yon strès k ap koz dè dega sou sante a paske sante a se li menm ki pli enpòtan. Si nou pa an sante, nou pa anyen, nou p ap kapab fonksyone byen antandi. Donk aprann konnen ki pwoblèm ki gen nan kò a pou nou kapab rezoud pwoblèm sa avan ke li rive nan faz kritik. kote ke li kapab koze dot patoloji. Donk fok nou chèche pran de prekosyon, detann nou plis, chèche rezoud pwoblèm strès yo, pa pran alkòl, pa pran dwòg, pa fime. Pa egzanp si son sik 28 jou, fè 28 jou sa ou dòmi byen pa gen yon anoreksi, ya de jèn fi ki yon de anoreksi mantal, si ya pa anoreksi, pa genyen e pa genyen pwoblèm dòmi ou pa gen yon ensomni donk ou viv byen gon alimantasyon sèn byen ekilibre m panse ke wap ka vin gen yon règ nòmal si se 3 jou lap fè 3 jou a nòmal pap gen doulè pap gen pwoblèm ditou lap koule nòmal gen yon bagay ki trè enpòtan egzèsis fizik fè anpil egzèsis paske lè w fè egzèsis kò a relakse. Muscle yo dekontrakte, lap pèmèt òmòn yo libere, nou panse ke nan moman sa ki ka koz règ la byen vini nòmal fason ke li ta sipoze vini. Règ la dwe vini nan lè li dwe vini an, li kapab varye, li kapab varye, men li sipoze vini pa dwe gen yon peryòd de long dire, menm si li varye de 3. A 4 jou, son sik 28 jou li ka 26 li ka 27 jou, sa pa two deranje se lèw gon reta de règ 15 8 jou plis ke mwa la li vin yon pwoblèm sitou pou peryòd dovilasyon an ki ka koz enfètilite a vin gen pwoblèm se yon patoloji beni ke nou ka jwenn yon solisyon trè rapid se. Si nou pa chèche jwenn solisyon, la li pral kreye dot maladi ka vin fè fi sa enfètil, li kapab koze de zenfeksyon kwonik, se la l pral vin bay de pwoblèm. Donk m panse ke n ap konprann tout sa ki enpòtan, tout sa ki ka ede nou rete an sante, donk se sa ki pli enpòtan, se kò a dwe fonksyone byen. Donk toujou gade videyo yo, pataje videyo pou mwen, ede m. avèk pwogram ann pale sante a paske tout otan nou pataje l ba yon lòt moun moun nan ap tande sa map di a l ap enfòme tou n ap ede plis moun kapab konnen ki fason li ka fè prevansyon pou l ka ede kò a mye pou l rete an bòn sante donk se te nès René Arlène nimewo a pa chanje 48 45 21 52. Pou tout enfo si w gen yon pwoblèm ke m ka ede w ou kapab rele m m ka ba w yon ti eksplikasyon de pwoblèm wap andire a byen antandi oubyen si tout fwa w ta renmen ede emisyon ann pale sante rive pli lwen tou ou kapab fè l donk se yon devwa se yon devouman ke m gen pou m ede popilasyon an sou kesyon lasante. Babay a la pwochèn.